E pou la dezyèm fwa sou 3 dènye ane yo, nap chanpyon d'Itali sou Inter de Milan e se yon evenman di kote de Napoli dan le sid d'Itali kote yè swa fèt la te ekstraòdinè, moun yo fete. Tout nannuit lan, ban ouvè byen ta, se byè koule a flo, mizik, klaksonn, drapo, fe datifis, tout sa w konnen yon moun ka itilize pou fete, enben, yè swa nan Napoli, nan vil Napoli, se sa yo t ap itilize pou selebre jisteman sèt viktwa de Naples. An Serie A Italienne nap chanpyon. Yo genyen tit la sou Inter de Milan. Alò fòm di nou ke yè se on pati nan 38 tièm jounen an ki jwe e chanpyona d'Italie an li menm poko fini non. Ok li poko fini rete kanmenm kelke match ki pou jwe anvan nou konnen definitivman tout detay sou klasman final chanpyona klasman meyè bitè ekip kap desann ekip ki pral jwe lig dè chanpyon ekip ki pral jwe lig ewopa etsetera etsetera nou poko fin konn tout bagay nèt paske rete ankò kelke match ki pou jwe men

Gras a de reyalizasyon de De Vrij e Korea, de nèg sa yo make yon gòl nan premye mitan, yon gòl nan dezyèm mitan an. Gòl De Vrij la fèt nan premye mitan an e gòl Joakim Korea a fèt nan debi dezyèm mitan an. Inter de Milan donk fè sa li menm li te gen pou l te fè sou jounen sa a, li genyen match pa l la e se te tankou m ta di w la a, Inter te oblije genyen e espere yon fo pa de ekip Nap la. Paske se sèl konsa l te kapab genyen tit la. Men oboudikont, se menm rezilta a nou anrejistre, menm skò la tou kòm pa aza n ap bat Cagliari 2 zewo e Inter bat Como 2 zewo. Donk 2 ekip yo fini a 1 grenn pwen de diferans, Nap 82 pwen, Inter de Milan 81 pwen. Donk se konsa sa fini. Alò, n ap donk genyen tit la de jistès sou ekip Inter de Milan, de jistès se le ka de l dire paske n ap pale la de yon grenn pwen deka. E n ap se donk chanpyon Itali a. Dènye ane yo, si w ap gade palmarès Seri A a, w ap wè ke gen anpil nan tit yo kote. Ekip ki chanpyon yo, yo fè anpil pwen. Yo fè anpil pwen, prèske rive 90 pwen, oubyen yo trè wo nan 80 pwen an. Sa rive anpil nan dènye ane yo. M pral eseye gade ansanm avèk nou kèk nan dènye tit ki genyen an Itali yo. Chanpyona Itali.

Inter de Milan 2021 te chanpyon a 91 pwen ak Antonio Conte. Alò, sa m ap di la, se eseye m ap eseye sitye sèt viktwa de Napoli ki fè 82 pwen o total. M ap eseye sitye viktwa Napoli a pa rapò a dènye tit chanpyon d'Itali yo. E. Dènye fwa, alò pou nou jwenn tras yon ekip ki te fè ti kal pwen sa a e ki te chanpyon d'Itali, fò nou remonte a 1900, a padon, a 2011, kote Milan AC Massimiliano Allegri t ap antrene a, an 2011, te chanpyon d'Itali a 82 pwen. Men apre sa, tout chanpyon ki vin apre 2011 yo, Donk tout pratikman 14 dènye chanpyon yo ou 13 dènye chanpyon yo, yo toujou chanpyon a plis ke total pwen Napoli chanpyon la. Sa ka vle di yon bagay, sa vle di ke se yon chanpyon ki pat trè dominan. Ok, se yon chanpyon ki pat trè dominan. Men, sa pou nou eseye konprann se ke Napoli soti lwen. Napoli soti lwen, se yon ekip ki... Ane pase te dizyèm, yo te fini seri A a la dizyèm plas. Donk, bon jan, vant mou klasman an. Ok, dizyèm plas. E yo fè an Akazyon revirman de sitiyasyon kote yo fini chanpyon de lane dapre. Om di nou ke yo te oblije chanje antrenè tou. E lèm di nou ke yo soti lwen an, Non sèlman sou dizyèm anivase, men premye match Napoli jwe sezon sa nan Serie A, li pèdi l 3 zero kont Hellas Verone. Sezon 2024, 2025, defèt 3 zero kont Hellas Verone pou montre nou ke vreman Napoliten yo te trè mal anbake an nan nouvèl sezon sa. Yo soti lwen tou paske son ekip kelke pa Antonio Conte te oblije refè, pa a san pou san men sou pa mal de post te oblije genyen yon lòt kalkil. E m sonje apre premye defèt sa a kont ekip Hellas Verona, Conte te di ke. Ekip la fonn tankou tankou nèj nan solèy. Ekip la fonn tankou nèj nan solèy. Alò Conte te ranplase Luciano Spalletti sou ban ekip Napoli an. N ap pèdi plizyè jwè nan mitan sezon an, nèg tankou Osimhen e kite yo, ki te an atak pou ekip sa. Kvaratskhelia ki te youn nan bèl jwè ekip sa.

Anguissa ak Rrahmani. Jwè sa yo te la e se te 2 pilye nan ekip Spalletti a e yo kontinye rete 2 jwè regilyèman itilize pa Antonio Conte. Conte nan monte ekip la tou misye konvenk yon nèg tankou Lukaku pou rejwenn li nan Napoli. 2 nèg yo te travay ansanm deja avan li pase nan Inter de Milan. E Lukaku, bon, malgre ke se pa pi bèl atakan ke w ka jwenn an Ewòp, men dèfwa misye fè djòb la, e patikilyèman sezon sa a nan ekip Napoli a, misye fè djòb la. E misye byen ranplase Osimhen. Misye fè 14 gòl, 10 pas desiziv sou dènye sezon sa la a, e. M ta ka di w souvan misye desizif nan moman enpòtan yo, kòm pa egzanp yè nan match e desizif sa a, misye fè misye fè gòl. Misye fè gòl nan nan 2 zero a e misye donk kontribye. Fò m di nou ke Antonio Conte te siyen tou Scott McTominay, milye de tèren ekosè e an pwovenans de Manchester United, misye te te make Napoli. E misye fè yon gwo sezon tou, non sèlman 12 gòl sou Serie A a, men misye fini tou meyè jwè Serie A a. Scott McTominay se MVP dènye sezon an di kote de Litali. Alò fò m di nou ke distenksyon sa yo kòmanse ap tonbe. An Angletè, se Mohamed Salah ki resevwa pri ke jounalist yo, asosyasyon jounalis. ki nan près ekrit yo bay. Mohamed Salah genyen trofe sa de kote Langletè. San surpriz, lò ou teni kont de chif eksepsyonèl Mohamed Salah yo. E pi, e pi, euh, le ka Salah nou konnen l meyè jwè Langletè, yo bay pa l'Italie a la, se euh, Scott McTominay.

Napoli fè on bon sezon Napoli fè m anvi di on gwo sezon e yo jwe tèt pou tèt a pratikman tout tèt de seri ki genyen an Itali yo, gwo ekip tankou Milan AC, tankou Inter de Milan, tankou Lazio de Rome, tankou AS Roma, tankou Juventus, tankou Atalanta. Si m ta vle pran pratikman 6 ekip sa yo epi mwen gade skò Napoli fè kont yo, Wap wè ke Napoli batay kareman ak ekip sa yo ki pi fò pase l yo. Sou papye, ou wè ekip ki, m ta ka di gen plis istwa petèt ke li. Pa egzanp Milan AC, Napoli ba l tike ale retou, 2 1, 2 0. Inter de Milan jwe 2 match kont Napoli nan chanpyona a, tou 2 match yo fini 1 a 1. Inter te fè, padon, Napoli te fè yon 2-2 kont Lazio de Rome. Li pèdi match retou la 1-0. Napoli pa pèdi kont AS Roma 1-1, 1-0. E pi kont Juventus de Turin, Napoli pa pèdi non plis, yo te bat match ale a 2-1. Yo pèdi retou a, alò yo fè 0-0 retou, donk 0-0 e pi 2-1 pou la Vieille Dame. Atalanta de Bergame ki gen yon bon klasman, Atalanta te bat yo yon fwa, yo te yo te bat Atalanta tou, yo te bat Atalanta 3 a 2, men Atalanta te bat yo 3 gol a 0 nan menm sezon an. Sezon sa a la kap fini la a, weekend sa a. Donk, vwala, Napoli non sèlman montre ke li te genyen kapasite sa pou l te adapte l e ak nouvo antrenè, anpil nouvo jwè, nouvo stil foutbòl, men ekip la te rezilyan, ekip la te serye, ekip la te solid nan gran randevou yo, tankou jan m sot montre nou l la a, nan diferan skò ke ekip Napoli a anrejistre. Fòm di nou yè nan match sa ekip Nap la genyen 2 zero su de reyalizasyon de Scott McTominay an fen premyè mitan e misye fè yon bèl aksyon kote gon sant ki soti de la dwat epi misye fè yon retounen akrobatik m ta ka di ase spektakilè. Se gòl sa ki te ouvri skò ekip pou ekip Napoli a. Li mennen 1 a 0. Lukaku fè dezyèm gòl la.

Gòl pou Lukaku, Lukaku fè yon gwo gòl tou ki te mete match la 2 zero donk pli trankil pou Napoliten yo ki te deja kòmanse anvan menm kout siflè final la fete tit sa ak ekip yo. Fò m di nou ke Napoli fini meyè defans chanpyona sila a, Serie A, yo pran 27 gòl an 38 jounen, yo pran mwens ke yon gòl pa match. E chif sa li pa mal ditou 27 gòl ankese sou 37 match menm si m panse y a de la plas pou mye fè. O nivo de latak se pa Napoli ki fini meyè atak se pito Inter de Milan ki fè 79 gòl e ki jodi a la lwen devan ekip Napoli a ki gen 59 gòl pou sèlman. Men tankou jan m t ap di l yè, dèfwa e chanpyon bezwen chanpyon. Dè fwa son match ou bezwen bat. Nenpòt jan ou pase pou genyen match la, ou genyen match la. Ok? E la, m ta ka di, kont teni de jan sa pase ekip Napoli a, nou sot di l, yo gen meyè defans men yo pa gen meyè atak la e yo lwen dèyè Inter de Milan nan atak la. Men, lesansyèl se chache yon jan pou genyen. Chache yon jan pou genyen. Fanatik yo selebre viktwa a, yo selebre tit la. Scène de liesse populaire terrible hier soir du côté de Napoli. Genyen yon sòt de plas ki se yon plas trè koni, ase laj, kote an jeneral moun vin fete.